Jodi an la a mwen ta vle pale de tax, enplikasyon li, kijan pou w prepare w pou w peye tax. Tax li inevitab, tout moun Ozetazini dwe peye tax. Ke w se yon sitwayen, ke w se yon rezidan pèmanan, oubyen ou ilegal, lalwa li egzije pou nou peye tax. Se avèk taks ke peyi a pran swen tout bagay kou wè la a. San taks pa gen militè, san taks pa gen polis, san taks pa gen anyen. Sa vle di, antan ke yon sitwayen nan yon peyi tankou Lèzetazini, ou gen yon obligasyon legal pou w peye taks. Malgre ke w dwe peye taks, men sa pa vle di pou w pa chache fason pou w amelyore sitiyasyon taks la. Paske taks se yon bagay vrèman ki rwine lavi moun si w pa konnen kijan pou itilize l. Jodi a nou pral fè yon pale de bagay sa. Gen anpil Ayisyen mwen wè ki dwe IRS. Frè m, Dwe IRS pa yon bon bagay paske IRS chaje 7 pousan penalite compound chak jou. Sa vle di 7 pousan sa li plis toujou paske jan ke yo chaje l la se chak jou yo miltipliye enterè a. Donk dwe IRS Se yon bagay ki pral detwi tout ti richès ke w ta vle kreye. Nan sans sa a, nou pral fè sa ke n kapab pou nou anpeche dwe IRS. Mwen konnen anpil nan nou pral file taks an janvye, fevriye jiska avril. Lepli souvan, nou chwazi yon moun pou fè taks pou nou, men se pa yon moun vrèman ki gen konesans nan sa ke l ap fè a. Petèt se yon zanmi, yon kouzen, yon yon moun nan legliz la ki fè tax e li di ou li fè tax e ou al kote l pou l fè tax pou ou menm. M ap ankouraje ou mè frè e sè, chwazi yon moun ke ou konnen ki konprann sa ke l ap fè a. Paske frè a legliz la oubyen l nan zòn nan, sa pa vle di ke l konprann sa ke l ap fè. Se posib li gen bòn volonte, men l pa konnen. Yon moun ki ap fè taks pou ou menm dwe kapab konseye ou non sèlman pou l anpeche ou dwe IRS, men osi pou l ba w dè konsèy kijan ou kapab amelyore taks e kijan tou w kapab itilize taks pou w bati richès. Se posib li pa konnen bagay sa yo. Li sèlman kapab ranpli taks la pou ou menm, e pafwa avèk anpil erè. Se pa de Ayisyen ki dwe lajan nan IRS. Mwen sezi m pa t janm panse sa. Anpil, anpil Ayisyen dwe IRS. E y ap peye penalite tout tan. Dabò, ou deja konnen, Si w ap resevwa yon salè, w ap travay, ou dwe peye taks. Sa se yon egzijans. Men moun ki ilegal Ozetazini, gen yon fason peyi a mete pou yo peye taks. Donk, ou kapab wè ki enpòtans taks genyen. Pou anpeche pou w pa dwe IRS, ou dwe premyèman devwale sa ke w fè a. Onètman, Dezyèmman, fè taks la alè. Toujou fè l alè. Si w fè l an reta, yo pral chaje w penalite. Twazyèmman, fè taks la. Pa bliye, si w pa fè taks la, y ap chaje w. Si w fè l, ou bay manti, y ap chaje w. Si w fè l an reta, y ap chaje w. Sa vle di ou pa gen chwa, fè l e fini avè l, mete l de kote. Gen plizyè fòm de taks Ozetazini. Mwen toujou pale de yo menm. Men moun kap travay, kap resevwa yon salè, se yo menm ki peye plis taks pase tout lòt moun. Moun kap fè biznis, gen fason yo kapab amelyore taks la. Moun kap fè envèsman, gen anpil fason li kapab amelyore taks. Men moun kap travay chak jou yo, se yo menm kap peye plis taks. Sa vle di, ou dwe konnen kisa w kapab fè Pandan ke w ap travay pou w kapab amelyore sitiyasyon yo, gen plizyè fason gouvènman an ba ou legalman pou w fè sa. Pou w pa peye anpil taks Ozetazini, ou dwe fè sa ke w kapab legalman pou w redui sa ki rele taxable income nan. Kisa taxable income nan li ye? Lè w al travay ou resevwa lajan ou, ou soti w al achte, w al fè depans. Nan depans ke w fè yo, gen anpil nan yo ki ka kalifye pou redwi tax sebol income nan. Bagay sa yo rele deduction. Sa vle di ke bagay ke w depanse, kob sa yo kalifye pou yo retire yo nan moman lajan an, e res ki rete a, yo rele l tax sebol income. Se li menm, se sou li ke w pral peye tax. Donk ou kapab wè, pi piti ke l ye, se pi bon ke l ye pou ou menm. Gen moun, le pli souvan, ki pa peye anpil taks nan travay yo. Lè y ap plen fòm nan, yo mete petèt twa oubyen kat depandan, donk yo pran mwens taks sou ou menm e yo ba w plis kach. Pafwa, alafen, ou kapab wè ke w dwe lajan. Èske w konprann? Donk, objektiv la, se redui sa ki rele taxable income nan legalman. Pafwa mwen konnen gen des Ayisyen k ap fè taks ki deklare nou ka fè w fè lajan. E kisa ke yo fè? Yo ranpli taks ou avèk de bagay petèt ki pa verite. Si IRS konnen, ou pral nan pwoblèm. Now, sonje byen, lòske ou parèt devan yon moun k ap fè taks pou ou menm, Li gon fòm ke l fè w sinye. Fòm sa a deklare, Tout sa l mete nan taks la, se ou menm ki te ba li yo. Ou sèmante ke sa ke w di yo se verite ke l ye. Pa panse, lòske moun sa a di ke m pral fè w fè lajan an, e li mete yon seri de bagay ki pa reyèl, kounye a la yo ba w lajan an pou w panse ke moun sa a li menm, se li menm ki pral peye pou ou. Non, le pli souvan ou menm ki mèt taks la, Se ou menm ki pral peye. Sonje byen, ou sinye, ou sèmante ke ou di l bagay sa yo ke li mete nan taks la pou ou a. M vle pou konprann bagay yo. Pa jwe ak yon seri de bagay. Moun nan fè w konnen li pa fè w fè lajan, se vre. Men kisa l pral mete nan taks la? Eske ou konprann sa ke l mete a, sa ke l di a? E apre li ba w sinye l, ou pran plim ou, ou sinye l, ou dakò ke tout sa ki di la yo se verite ke yo ye. Sa a se yon krim federal. Ou ka al nan prizon menm pou bagay sa a. Men le pli souvan, arès sa ke yo fè yo fè w peye l. Donk, m ap ankouraje w tanpri, avan ke w sinye, revize taks la pou w wè sa moun sa a mete a, se sa ke l ye. Mentnan, an nou pale pou nou konnen ki jan n kapab redui taks sebòl ennkòm nan, e ki jan osi nou kapab itilize taks oubyen lajan ke nou resevwa pou nou pran retrèt. Trèzenpòtan. Ozetazini, gen plizyè pwogram ki disponib pou kapab ede ou a ekonomize lajan san taks oubyen avèk taks. E pandan ke w ap fè sa tou, ou kapab desann pòsyon ki rele taxable income nan, paske sa se objektif la. Gen plizyè bagay. Si w ap travay, ou gen yon djòb, Bagay ke m ta vle w konsidere se bagay sa a ki rele 401K. Medam e mesye, li enpòtan pou konprann kijan pou itilize 401K, kijan pou pran avantaj pou kapab ede w bati yon richès. 401K Se yon bagay ki reyèl ki li, li legal. Paske m tande gen des Ayisyen ki di ke m pa p patisipe nan 401K paske li se yon scam. Non, li pa yon scam. 401K se yon bagay legal kreye pa le gouvènman pou ede w fè ekonomi san taks. Now, banm fè yon bagay. 80 pousan nan milyonè fè envèsman nan 401K. Tande byen wi, 80 pousan milyonè patisipe nan 401K. Donk, li pa yon scam, li reyèl. Ou dwe konnen kijan pou itilize l. Mwen pral esplike ou. Lè w ap travay, si konpayi an li menm li bay pwogram sa a, m ap ankouraje w pou chita pale avèk moun sa yo ki responsab pou pwogram nan, pou poze yo de kesyon kle. Premye kesyon an, Eske konpayi an li menm li match? Konbyen ke li ye? Sa sa vle di? Le pli souvan gon seri de konpayi ki di, si ou bay 3 pou san, nap match li. 3 pou san. Oubyen 2 pou san. Sa depan kisa ke yo ba ou. Si konpayi an di ke li match 3 pou san, mete 3 pou san. Si yo di yo match 4 pou san, mete 4 pou san. Pa mete plis. M pral esplike w poukisa. Paske objektif la vrèman, se pa ke ou vle mete lajan nan 401K, men pito ou vle resevwa sa ke konpayi an ap ba ou a. Paske, mwen menm, m konprann byen ki jan fò ou annke travay. M plis prefere pran kòb mwen an, fè envèsman lòt kote avè l. Men, si konpayi an li menm, li pral ba w yon avantaj, pran avantaj la. Paske si ou pa patisipe, ou p ap resevwa benefis sa a ke yo pral ba ou a. Nan sans sa a, reziye w, Patisipe pou ka resevwa lajan gratis sa a ke konpayi an ap bay. M pa ta vle w mete plis ke sa ke konpayi an pral ba ou a. Now, tande byen, men si konpayi sa a li pa ofri match, se yon chwa ke li. Ou ka fè l si w vle, men mwen menm, m ta plis ankouraje pou ouvè yon IRA de referans. Individual Retirement Account se yon bagay ki ouvè legalman pou kapab pran retrèt. IRA avèk 401K se prèske menm bagay ke yo ye, men m pwal esplike w ki avantaj ke l genyen. Genyen 2 fòm de IRA. Genyen Roth IRA, genyen tradisyonèl IRA. Si m travay pou yon konpayi, konpayi an li ofri 401K, men li pa match, mwen pral ouvè yon Roth IRA. E m pral di w poukisa. Medam e mesye tande byen, sa ke m ap di a, se eksperyans pa m, se konesans pa m, Mwen pa konseye w, mwen sèlman ap eksplike w sa k gen deyò a la a. Si w chwazi pou pran sa ke m di yo pou w itilize l, sonje byen, ou se yon granmoun, se ou menm ki deside pou w fè yo. Nan, tande byen, si m ap travay pou yon konpayi, konpayi an li ofri 401K, men l pa ofri match, mwen p ap patisipe. De preferans, mwen pral ouvè yon IRA, yon endividyèl Retirement Account IRA gen 2 kalite, gen Roth IRA, genyen tradisyonèl IRA. Roth IRA, lajan ke w kontribye ladan l lan, ou peye taks sou li. Sa vle di, ou deja peye taks la lè w pran kòb nan pòch ou, ou mete l nan Roth IRA. Traditional IRA se menm jan avèk 401k ke li ye. Kòb sa a ke ou pran ou kontribye nan IRA sa a, ou kapab wetire l sou taxable income ou. Nan tande byen medam se mesye, gen 2 kalite, genyen Roth IRA, genyen tradisyonèl IRA. Roth IRA kisa ke li ye? Lòske ou travay, yo pran taks sou ou menm deja, kòb ke yo ba ou a, ou kapab pran ladan l, ou depoze l nan akawont sa pou fè envèsman. Kòb sa a, ou deja peye taks sou li menm. Nan sans sa a, IRS pap chaje ou taks ankò sou li. Non sèlman ou pap peye taks sou moman lajan an, men tout benefis ke ou ta fè, Ogmantasyon ou ta fè sou envèsman sa a, ou p ap peye taks sou yo ankò. Sèl bagay ki genyen, nan Roth IRA, se sèlman 8 mil dola w kapab mete sou li pa ane. Sa depan ki laj ke w ye. Sa vle di chak ane, ou kapab depoze 7 a 8 mil dola sou account sa a, nan yon envèsman, l ap grandi tax free. Ou p ap peye taks sou li Lè ou pral retire l. Menm lè l ta monte 10 milyon dola, ou pa dwe IRS sen kòb sou li menm lè medam e mesye, envèsman ke w fè nan Roth IRA a, li ta ogmante a 100 milyon dola, ou pa bezwen peye yon goud taks IRS. Now, opsyon sa m te ba ou la a, se pou tout moun. Ke ou gen yon djòb, oubyen ou pa gen yon djòb. Men, si ou gen yon konpayi, ou anplwaye tèt ou, tankou m konsa, ki sa ou kapab fè? Ou kapab ouvè yon solo 401k. Solo 401k, li travay menm jan avèk yon 401k tradisyonèl. E si pa aza ou gen anplwaye, Non sèlman ou kapab ouvè yon solo 401k, ou kapab ouvè yon lòt ki rele SEP oubyen Self Employed IRA, ou menm wap fè kontribisyon ladanl, ou kapab match kontribisyon w lan e kòb sa yo ou kapab wetire yo nan sa ki rele Taxable income nan pou desann taks ke w pral peye a. Medam e mesye, avan ke m ale, ban m fè yon ti pale tou piti sou dèt. Paske nou konnen dèt, se li menm k ap detwi richès tout moun. An nou di ke ou dwe 10,000 dola kredi kat a yon bank. Bank lan chaje ou 15 pou san, 20 pou san, 25 pou san, jan ke li ye a, chak ane. Men, ou gen yon 401k ki genyen ladan l petèt 30, 40, 50 mil dola. M ap ankouraje w. Prete 10 mil dola nan 401K a, peye kredi kat la off. Prete lajan nan 401K a pou kapab peye kredi kat la. Paske avantaj la, li vreman ekstraodinè. Sonje byen, w ap peye 15, 20, 25 pousan enterè sou yon kredi kat ke w dwe. Ou gen lajan chita nan yon 401k. Lè w prete kòb nan 401k a, ou pral peye yon enterè a 401k a. Men sonje byen, 401k a se pou ou ke li ye. Se lajan w ke li ye. Enterè ke w peye a se a tèt pa w menm ke w peye l. Sa vle di, ou prete tèt ou lajan an. Nan sans sa, ou peye bank lan òf, gwo enterè ou t ap peye ou pa peye l ankò, lè ou fini kisa ke ou fè? Ou ap peye tèt ou yon enterè chak fwa ou fè pèyman sou 401K a. Donk, medam e mesye, gen anpil estrateji ou ka itilize pou ede ou a ekonomize lajan, peye mwens taks e bati richès. Ou dwe konnen. Donk, sa ke nou aprann jodi an la a, Si w ap travay, travay la bay 401k, pale ak yo. Mande èske yo match. Si yo match, m ta vle pou kontribye menm valè ke yo match la. Sa vle di, si yo bay 3 pousan, m ta vle pou kontribye 3 pousan. Apre sa, mwen ta vle pou al ouvè yon bagay ki rele IRA. Gen 2 kalite, Gen yon Roth IRA, gen yon tradisyonèl IRA. Roth IRA a li menm, lajan ke w depoze ladan l, l ap grandi san ou pa peye taks. Men gen yon limit, 7 mil dola avan ou gen 50 ane, 8 mil dola apre 50 ane. Men kòb sa a ke w depoze a, l ap grandi nan envèsman, l ap fè benefis, ou p ap peye senkòb taks. Tradisyon nan Laare ou kapab fè l tou, men kòb ke w mete ladan l lan, w ap peye taks sou li menm jan avèk 401k. Si w se yon moun ki gen biznis ki pa gen yon djòb, self employed, ou kapab ouvè yon solo 401k. Li travay menm jan avèk tradisyonèl 401k a. Si w gen dèt Ou kapab prè yon loan oubyen ou prete lajan nan 401k a pou w peye dèt la, elimine enterè y ap chaje w la, e menm kote a w ap peye tèt ou enterè a chak fwa w fè peman an. M kwè ke sa yo se bagay ki kapab ede w amelyore sitiyasyon an, bati richès, anpeche ke IRS pran tout lajan ke w genyen. E ankò, lè ou pral fè taks, fè anpil atansyon. Anplwaye yon taks pwofesyonèl ki konprann sa ke l ap fè. Anpeche fè manti, fè fwod, paske yo pral chaje ou. Non pa m se Abner Gelin pou Haitian Public Media. Pase yon trè bòn joune. Bondye beni ou. Bye bye.